Mwen t chanje lavi mwen ak marim. Anyen m pa gen okenn pwoblèm cheri ki ka fè m anvi mare yon gason ekskize m. Poukisa w mare l poukisa la? On nèg pa gen yon dola pou l ban mwen pou m mare l? Ou kwè nan fizik ou papa? M pa kwè nan fizik sèlman cheri m kwè nan tout bagay. M pap mare yon nèg pou pati pati l. Si m ap mare yon nèg m ap mare yon nèg ki ka ban mwen. pou kwè. Se kòmsi m te Hollywood, se kòmsi m t ap viv pami lè gran gran star Hollywood yo. Paske yo gon teknik, yo gon trik pou tout travay ke y ap fè. Ou pap janm wè yon star Hollywoodyèn vin lage yon bagay deyò, yo jis lage l konsa. Toujou gon bagay avan, yo prepare beton an, tu vwa, paske yo bezwen lè y ap fè l pou l fè bwi tout kote. Swa gon bif, swa gon bagay, toujou, y a toujou kèlke choz. So, se konsa ke mwen menm mwen aji. Mwen aji konsa menm lè ke m pa p antre milyon dò nan pòch mwen. Ou konprann sa m di w la? Men m renmen antisite a, jan moun yo rete sou zòtèy yo, yo pa ka tann. Sa n ap fè la? Èske se vre? E m renmen. Reyaksyon lè yo poko konn konprann li yo poko konn sa l ye moun kap epi lè yo vin wè l oh pou sa w tap fè tout tenten sa yo epi an e menm e pou tèt. Tu konpran so son bagay ke m renmen so wi lè m fè sa yo yo ka fon ti afekte afekte nan ki sans menm manman m dèfwa konn di ooh twòp twòp twòp twòp ooh pitit ou konprann ou ale twò lwen ou konprann so m toujou jwenn ti rale zòrèy sa yo men sesi ne chanj pa sela se la pèsòn ke je sui se l'artiste que je suis. M son atis ki diferant, je suis complètement différente. E m pa vle menm jan avèk lòt atis. Ok, èske sa rive ke w kreye pwòp buzz pa w? Pa egzanp, ou kontakte yon journaliste, ou file l yon foto, epi jis pou l kreye buzz la pou w? Bon, m pa fè sa avèk journaliste vrèman, paske m se, m son journaliste. Ou konprann sa m di w la? Paske, men bien sûr, m son journaliste, m pa bezwen utilize yon journaliste, e m pa kwè journaliste ayisyen yo kòmsi yo nan nivo, la plupart, je ne peux pas dire kòmsi tout journaliste, men m pa kwè ke Jounalis yo vrèman nan nivo kòmsi pou yap kreye bòz pou ou konprann sam diw lan Donk ou fe kreye bòz pou ou. Lèpi lèm kreye bòz pam tou mwen plis mwen genyenl dwat nan menm mkonn kotel prale. Paske se ou kreyel ou kreye jovni a. Mkonn kotel prale mlagel deyò a se tankou la mkonnen ou pa renmenm ou gon platfòm e platfòm ou an tout moun ki pa renmenm yo se ladann yo ye so sam fè sim bezwen fon bòz mgen dwa fè yon lòt moun mwen voyel ba ou epi kounya lè yo voyel ba ou ou di kèt zen pete gon bagay ki tonbe nan menm la neveu boule map la yo epi mwen m chita map tann pyès huumm map tann epi m la yes yes map veye neveu a pasel paske m konn sam lage nan menl tankou lè pou ou ta pral soti e mwen k voye foto e mwen k voye link karol jean ba yon moun. Epi paske m konnen moun sa pral bezwen pale de li oh lè l jwenn lè l jwenn link lan li wè se menm mizik la wouyy li pran nèt la map live zen pete zen pete vòlè mizik vòlè mizik byen sûr epi sa w tande a la
e sa w te bezwen e sa m te bezwen humm nan atis etchema yo eske nou ka di ou se yon moun ki jwi finansyèman pi plis nan endistri a bon m pa konnen fon Se yon bagay ki toujou an sekrè pou tout moun nan mond sinema a. Non men ok pou ou menm, nan tèt kò ou.
Sa fè m pa t ka di w si si m se si m se youn ladan yo ladan yo paske gendwa gen lòt moun ki ap jwi men moun pa konnen paske nan mond pa nou an ou pa ka ale online vrèman. Mwen yo fè l pou mwen. E rezon ki fè yo fèt mwen se paske mwen gen yon online business ki vrèman anrejistre avèk leta laba. So leta laba lè w gen yon online business ki anrejistre, otomatikman yo fè yon total de montan ke ou posede chak ane. Otomatikman yo fè l antanke yon atis ki anrejistre laba. So. Pwiske m anrejistre la ba sou Google Blondedy net worth, kòmsi ki valè kòb Blondy posede, m sezi m wè yo mete l. Men m pa konnen lè m Google lòt atis ayisyen mwen pa wè sa, m pa konn si se paske yo pa trademark yo, yo pa mete non yo anrejistre la ba ki fè ke li pa monte, so m pa konnen. Men mwen menm yes, eske m benefisye? Wi e m pa ka di sa. Sa pral gen 3 zan de sla mwen benefisye de travay mwen, de talan mwen, mwen manje sou talan m.

Men pou jan ou di vi ou son vi de bòz ou fimen bòz tou? Oh non, non non non non. Se pou fèw fè bòz lan sèlman. Ou fèm fè bòz, m pa fimen. Ou pa fimen l.
Non non non. M pa fimen bòz, m pa fimen vrèman, m gen dwa fimen pou ap fè makak ou konprann sa m di w lan men m pa yon moun ki fimen, m pa yon moun ki bwè, m bwè sosyalman si m al nan yon fèt yon kote ou konprann, menm lè m al jwe m pa bwè ou konprann se dlo m bwè, m pa yon moun ki bwè, m pa, m pa vrèman. M son moun ki senp ki viv lavi jan w wè nòmalman.
Wi, Blondedy, si w ta gen pou chwazi yon lòt metye, ki sa fil tap ye? Oh, m tap yon doktè. Ou renmen sove vi? Wi, m renmen sa anpil. M renmen sa anpil. Lè m vwayaje an 2006, so m te gen posibilite pou m tal lekòl, m te antre nan menm fil medsin nan. M renmen l anpil. M renmen lè moun depann de mwen, lè m ap pran swen moun, lè m la pou moun, moun nan konte sou mwen. M renmen sa. E poukisa w pa swiv karyè sa? Bon!
Chak moun gon karyè, chak moun gon pasyon. Si sa m t ap fè a petèt pa t ap mache, mwen pa bliye m fè douzan aletranje ilegal. So se douzan ke mwen gentan pèdi. Ou konprann sa m di w? Si apre douzan sa, sa m ap fè a la pa t, Bondye pa t gentan ouvè yon pòt pou mwen, pou l mache pou mwen pou m te fè sa ke m ap fè a la, pou m te rantre a sifizaman dajan, se sur ke m t ap tounen lekòl, m al aprann pou m te vin yon lòt bagay. Men. Sa map fè an la lap mache byen pou mwen so m pa pral pèdi tan ale lekòl pou m al aprann yon bagay pandan se tan sa map fè a lakou. Ou pap wè Beyoncé di ok m vle yon doktè banm kite mizik. Missy Elliot.
Ou konprann banm kite Missy Elliot tonbe kounya se nòmal pou l al fè sa l al fè a kounya. Twa katran si m pa Blondedy Ferdinand sa ankò map al lekòl. M gen sèlman 37 ans. J tout ma vie devan moi. Non men ekout ou renmen vi atistik lan e konsa tou ou ta swete yon doktè. Poukisa ou pa ka fè l paralèlman? Paske mwen vrèman okipe m kounye a la. M pa fè anyen. M pa antre nan anyen. M pa mete tan m nan anyen ke m pa pasyone pou li. Mwen gen dwa, ou gen dwa renmen yon bagay, ou pa pasyone de li. Se de bagay diferan. So, piske l pa p gen tout enèji m, tout pasyon m ladan l, m pa vle menm pèdi tan rantre ladan l pou m pa, kòman, kòman ta di a, pou m pa reyisi. Ou konprann? So, paske sa, m oblije m rete m pa, m pa fè l. Men jan m sot di w lan, si nan twazan, katran, senkan, ann di Blondy sa pa, ki cho konsa, pa cho konsa ankò, m p ap rantre jan de kòb m ap rantre a ankò. Bon, misye kèk toujou gen buzz pou kreye. Wi, byen sûr, ou konprann. Non, menm si w gen buzz pou kreye, se tout atis. Atis la gon momentum. Ou gen lè w. Depi lè w lan pase, ou mèt kreye whatever buzz la w vle a.
Gen atis ki gen talan pase Blondedy Ferdinand, ki p ap fè sa Blondedy Ferdinand ap fè yo. Ou konprann se a respekte. Lè se tan ou, wap jere tan ou nan, ou pwofite l, ou fè sa wap fè a, ou make sure ou sere, ou fè ekonomi epi kounye a si w pap viv sou li ankò, pou ka kenbe pye w. Ok, konbyen fwa Blandine marye nan vi l? Ahh!
Pou lanmou oubyen? Tout maryaj se maryaj, men maryaj pou lanmou wi Gaby non cheri! Tout maryaj se maryaj. Banm di w, ou antre nan yon legliz. Ou byen ou pran yon prèt ou byen ou antre yon bon peristil depi yo foure bag nan dwèt ou veux tu me gouse je veux oui non tout maryaj se maryaj kite lanmou kite tenten. Bon si w vle pale de maryaj an jeneral n'y a pas de raison lè w vwayaje ou al viv nan yon lòt peyi epi ou ilegal w ap konprann egzakteman kote m vle vini ansanm avèk ou an. So vle w di marye 2 fwa si w vle pale an jeneral de maryaj.

an ski a rapò avèk sè jan de kestyon men pou an rezon la lwa kòt il saji de la lwa gen de m pap ka vreman elabore sou sa men se te yon maryaj ki kraze depi anvan ke l te kòmanse sou konprann sa m vle di w lan so se pat yon maryaj ki te gen fondman ni anyen vreman ladan l. Men eske pou nou rezime an sòt eske nou ka di ke se te yon maryaj pou rezidans. M paka reponn ou kesyon sa tou, m sot di w sa. Mwen nan kamera. Men ou fèk sot di ke yon atis pa gen vi pèsonèl, vrèman. Se pa yon vi pèsonèl, se kèlke choz ki a rapò avèk lalwa, m ka chwazi pa reponn ou kesyon sa. Se menm jan m ka chita la ou mande m si m te tiye yon moun, m gen dwa te tiye yon moun nan men m pap vin di w li nan kamera. Tou senp kòm le bonjou. Ok.
Ok, lontan m te konn wè w poste foto lè w pral legliz. Ou toujou ap kriye, ou ap chante, kounye ou pa fè sa ankò? Bon, m toujou. Ou pa kwayan ankò ou byen. Oh! Si m pa t kwayan, m pa t ap chita kote w la non Gabriel. Si m pa kwayan w, m pa t ap, ou t ap fè show sa la, ou t ap di n ap onore Blondedy Ferdinand. Sa di m sa fè sa? Paske m te ka pa la.
Rezon.
Rezon, m te ka nenpòt kote, m te ka petèt kèlke pa, mouri anba tè, m te ka petèt yon kote m fini, kèlkeswa, pou kèlkeswa rezon ke li ye a. Se te paske m se yon kwayan, Bondye toujou prezève lavi m, li toujou ban m fòs, li ban m kouraj ki fè m pran avyon, m vin la, m chita nan yon machin inèdtan nan blokis pou m vin jwenn nou la.
Sa te bezwen presize i dat nan nòt blokis. Men ou mande fò m di w li, ou konprann sa m di w la. Paske gen moun ki pa ka fè i nòt nan chita nan blokis Gaby. Sa fè sa.
O, si moun nan gen pwoblèm spine, si l gen pwoblèm do. Yes, gen moun ki pa kapab. S on benediksyon l ye.
So wi m toujou yon kwayan, wi gen bagay m ka petèt deside pa pataje avèk moun ankò, petèt ke m pa al legliz tou. Jan ke m te konn al legliz lontan, vizavi avèk jan ke mwen yon ti jan vrèman okipe, espesyalman gig mwen yo se lè wikenn. Ou konprann sa m di w lan? Men youn nan bagay ke m konnen legliz ou se kè w. Ou mache al legliz ou tout kote ou fè. So ou nan twalèt. M bliye ke pou w ale nan, kòmsi pou w vini Ayiti ou t ap bezwen paspò. Paske ou konnen m fè Nouyòk, Miami, ti kote sa yo se toujou avèk. Tra ladann paske tout sam met menm ladann met menm ladann met kèm ladann avan menm touchel so Tout sa fè w fèl avèk kè. Yes tout depi kèw nan yon bagay kèw gentan rive avan menw rive li sipoze siksè e lap diferan gen moun ki fè yon seri de bagay se pou kòb gen moun ki fèl se pou pularite gen moun ki fèl se poul kanpe devan yon lòt moun gen moun ki fèl se poul desann yon lòt moun mwa se ke je je fè je le fè avèk amour.
Ok bon Banm mande w Blondine, kòman yon nèg ka file w menm? Bon pitit, bagay sa son bagay ki grav. Ou konn youn nan bagay m reyalize? Ou konn gason pa file m. Gason pa file m. Fi ki file w?
Fi pa file m tou non.
Manti.
M gen lenpresyon gason ayisyen vrèman entimide de fanm ayisyèn ki vrèman successful, ki vrèman lè yo parèt yo wo, epi gason jis entimide epi l tou mete w nan kònè zanmi a.

Wi! Yo gen, bon gason lòt nasyon yo rantre nan mòl la, yo mache sou ou dirèkteman vin di w yo renmen fè sou ou, yo renmen bouch ou. You know, lè moun nan vin di m sa, kòmsi sa enève, sa m'enerve. Sa vin èt, wi, Sa fè li enève w. Gen lè m pa atire avè yo vrèman. Paske kounye w fè m reyalize sa, m pa janm rann mwen kont paske depi yo pale avè m, depi yo file m, yo enève m. Tank ou se te yon gason ayisyen, petèt m te ka fon ti souri, ti mèsi, yeah, but gason ayisyen yo pa file m.

M pa bagay map di. Donk konplèks lan se ayisyen menm? Ke sa w fi oubyen gason? Bon m pa konnen sa l ye se tou senpleman m reyalize sa nan show an la lè son lòt nasyon ki abòde m kòmsi li pa li pa chita dwat avè m li sa m annwi e se kounye a m reyalize sa m pat janm pran sans sa nan mwen vrèman.
Ok eske kounye a w reyalize ke w ou reyalize ke w ap viv rèv ou? nan moman nan lavi w la, nan peryòd sa nan vi w, èske se rèv ou ap viv? M santi ke m nan yon bon chemen. Men e poko rèv ou sa? Non, se poko rèv mwen tèlman gran. Oh, si sa ta rèv mwen, Gabriel, m pa t janm reve ditou. Kisa ki manke w? Kisa w santi k manke w kounye a? M manke anpil bagay. M manke anpil bagay. M manke, spirityèlman palan, se youn nan bagay ke mwen manke anpil, ki manke m. Epi, familyalman, m gen anpil bagay ke m manke. Epi, m panse ke tèt mwen twò okipe nan moman an la. Kòmsi m pa vrèman balanse vrèman. Paske m ap fokis sou dimil lòt bagay yon sèl kou. So, sa vin fè ke lè w ap fè twòp tou, sa ralanti w tou sou anpil bagay. Ou konprann? So, m panse ke mwen bezwen striktire tan mwen epi enèji mwen mye. Genlè gen plis moun bò kote m ki pou ede mwen epi pou m kapab rive kote ke m sipoze rive a. Men se se nè ke le kòmansman pou mwen.
Ok, eske vi atistik ke w ap mennen an dapre ou menm li anfèt non sèlman vi atistik, konpòteman e tout lòt bòz ki kreye, eske pou ou menm li fè onè fanmi ou ke se swa mari ou oubyen pitit ou? Je ne vis pas pour ma famille, je vis pour moi et mon Dieu. Si sa ne fè pa lonè de ki ke se swa, men pòt la la sòti la dan. Ta fanmi.
Byen si. Bon, pas pou mari an, men pitit ou. Ki, ki, pitit mwen pap janm, pap janm pa fè lonè pitit mwen, tout se ke je fè, je le fè pou mè zanfan. Donk pa yon fwa konpòteman ou byen foto, video, ryen ditou, kèm si choke yo ou byen yo vin di manmi yo pa renmen tèl ou tèl bagay? Non, se byen domaj ke mè zanfan ne son pa, n'on pa ete elve an Ayiti, so ils n'ont pas la mentalité coincée dans une petite boîte. Tu konpran? Yo trè, yo trè elve. Pitit mwen swiv Beyoncé, yo swiv Rihanna. Youn nan bagay ki entrige ti fi m nan se le fè ke m pa fèt ase darjan ke li pa kapab konprann kòman sa se fè ke pou pil atis sa yo tout moun ap joure w, tout moun ap pale de ou, moun ap relanmwe lè yo wè w epi ou pa yon billionaire like kòm les autres artistes. Jeune konpran pa maman. Se tou senpleman, si yo pa ta fyè de mwen, m gen lenpresyon se petèt sa di fi sa gen tout fanatik sa yo, l pa gen tout milyon yo. Li pa gen tout milyon yo.
Wi, se sa, se sa selon le pwoblèm. Men si a rapò avèk dotre pèsòn ki è dan ma vi, ou pa renmen sa m ap fè, ou santi w pa fyè, la pòt è grand ouverte, vas-y. Non, je parlais seulement de la famille. Oh oui, nenpòt fanmiy lan wi. Non, lè m di fanmiy, m te presize mari e pitit. Bon, se pou mari an tou, si mari an pa fyè, la pòt è grand ouverte, m pa.
M pa vòlè, m pa fè pwostitisyon, wi, m pa vòlè, malerezman, m pa vòlè, m pa fè pwostitisyon, m pa nan lari ap mande, m pap dòmi nan klèb, m pap bwè, m pap sou, m pap fè anyen ki dwòl. Je sou youn konbatant, youn fam de travay, youn fam ki mete tout enèji l, ki sue, ki pa manje, ki pa dòmi pou l rantre degouden. Bon, si youn moun pa fyè de sa, bon, se byen domaj, il n'y a rien que je puisse faire, non, Boko Frè? Konbyen fwa w fè lanmou pa semèn?

M fè lanmou on fwa pa semèn. Rapèl pou a m son moun ki vwayaje anpil. Si n ap pale pa semèn, son bagay son on fanm ki chita, on fam de menaj epi k ap kontwole chak semèn lanmou l fè. Mwen pa gen liks. M pa gen liks sa. M fè lanmou lè m kapab. Lè m jwenn li. Lè m gen tan. Ou konprann? Sa vle di ou son moun ki ka fè on mwa, de mwa san w pa fè sèks? Oh! Non m ka fè plis ke sa. Rete. Konbyen tan w ka fè? M ka fè valè tan m pa jwenn li an. Ou ka fè 1 an san w pa al nan relasyon seksyèl? Oh oh!
Ou sot non fanmi ki frèt anpil Gaby son blòk glas. Rimen sa vle di yo ka di ou frijid? Yes.
Manman m pa nan lavi gason sa pral gen plis ke 10 ans.
Show a in aparans.
Matant mwen pa nan lavi gason m pa menm ka kontwole konbyen. Grann mwen te fè preske 50 konbyen tan l pa nan lavi gason. Ou se ereditè ok. So sa pa sa me deranj pa sim pa bagay sèks la se pa se pa kèlke choz ki dominem dominasyonm se Bondye nan syèl lan epi fè lajan travay si je pa darjan sa sa me boulvers. Men si w pa fè sèks cheri li pa di w anyen. Non sa pa retire anyen sou mwen okontrè tank m fè plis tan m pa fè sèks se tank kòm dezabitye avèm lèm vin lèm vin rantre ladann ankò li fèm kòm malad li fèm malad. pou yo Eske kòmanse. mari w pa plenyen pou sa? Eske li Bon! pa twouve ke l pa jwenn ou ase? Bon, non pa vrèman non, se pa kòmsi ke pandan ke mwen nan yon relasyon m ap pale w sa. Kòmsi si m pa nan yon relasyon, kòmsi sa me Ok. deranj pa, kòmsi pou m pa nan vi seksyèlman sa me deranj pa. Men si m nan yon relasyon, of course ou pa pral repouse yon moun ke w avèk li, Pou di l non, men se pa quelque chose qui me dérange, kòm si jan m wè gen fi. Li pa vini.
Non, lè li pa vini.
M pa jwenn sèks, m pa jwenn li. Mwen jwenn li tou, mwen jwenn li. Men w pa pral chèche l non plis. Non, se pa yon bagay kòm si m grangou pou li. Kò m pa bezwen l. Se byen.
Ou di se byen? O wi. Bon, m pa panse ke se byen paske. M pa panse ke li byen non paske yon fi pa ta sipoze konsa men an Bon de tout fason vo mye èt frijid ke ninfoman. Yeah en d'autres termes tou jan de fi ke m ye jan de fi ke m ye kap vwayaje partout kap travay kap sesi kap sela li te ka pa bon pou mwen tou si m pat konsa ou konprann. Men eske entre vwayaj tout aktivite wap mennen eske ou panse ou gen ase tan pou fwaye ou?
Bon Fwaye a sipoze akomode avè w, m pa konn poukisa on fanm sipoze fè tan pou fwaye l konsa. Non men se syo ke timoun yo ka mande pou la plis pou yo. Bon egzakteman, but se sa ki toujou kanpe siksè fanm e m pa vle fanm panse konsa. Menm jan ke m sipoze ba pitit mwen tan, papa l sipoze ba l tan tou. Lè lè a rive pou al debwouye w pou asire avni pitit ou, se pou sa gen moun ki rele nanny an. Ou peyel, ou dil chita la okipe timoun sa yo, paske m pral asire 20 tan yo, m pral asire 25 an yo, m pral asire 30 an yo. Antank yn fam, ou pa oblije rete pou ap sousye de pitit. Vrèman nan yon maryaj, fòk ou asire avni yo, sa yo plis enpòtan. Si w gen ase darjan, si w fè ase darjan pou peye yon moun pou ki gade timoun nan pou al bouske, Se egzakteman sa w sipoze fè. M pa di pou rete pou fè pou rete nan kay pou ap okipe timoun men èske timoun yo pa konn plenyen pou mank de tan paske ofèt jisteman dafeksyon. M pa gen timoun ki gen pwoblèm tan ki gen pwoblèm afeksyon jan w leve pitit ou tou se yon lòt bagay si w leve pitit ou pou l depann pou l santi ke li bezwen w nan lavi l pou l konplè. Son pwoblèm li ye. Mwen depi a laj de 6 zan m aprann pitit mwen benyen pou kò yo, m aprann yo fè tout bagay pou kò yo. La rezon pou lakèl, paske m konnen m ka tonbe jodi a bip mwen mouri. M konnen Veronica pa bezwen moun ki pou fè twalèt de ba l. Ou konprann sa m di w nan l ap fè l pou kò l. So mwen leve pitit mwen nan yon fason yo vrèman endepandan. So an n di la m Ayiti la pou 8 jou. Pitit mwen pa pral like oh men zen manmi, men zen atansyon manmi, non. Petèt mwen konnen m la m ap travay ou kontre lè yo rele m ban m wè studio a ban m wè o sa bèl waw manmi m renmen sa o manmi tèl bagay o m renmen tèl bagay m renmen tèl bagay e jan de timoun sa m reve timoun ki strong timoun ki di so lè yo leve lè yo grandi tou pou yo pa jwenn on nèg ki pou di yo chita la okipe pitit non pou l di l yes pap okipe pitit mwen m ap pran swen pitit mwen but pitit pa viv sèlman de prezans manman l li viv de asirans manman l byen manman l pral kite pou li sa manman l pral fè pou li demen si yo lè Veronica 20 tan li pap ka manje tan m te konn pase avè l yo M te pèdi chita ap okipe l yo. Men l ap ka manje kay m kite pou li an. L ap ka manje de machin nan. L ap ka manje de biznis lan. L ap ka manje de yo. Li pral pase yo bay pitit pa l, bay pitit pa l. E tout sa, se tan mwen ba li. Tout sa m ap fè yo la, se tan mwen ba pitit mwen. M pa ba pitit mwen tan m fizik, mwen chita bò kote l. Men m pa la pou tèt mwen. J'ai 37 ans, j'ai assez d'argent pou m kwet, m di m al viv. M fini. Ban m viv sou ti sa m genyen.

Paske m kwè nan mari m. Mwen kwè nan sa k rele grandi avèk yon moun. Nap grandi ansanm. Se sa m kwè.
M kwè grandi avèk mari m. M pa ka mare yon nèg konsa cheri. Regarde moi. Tout lè m ap di w sa, m gen nèg avèk lajan serye k ap chouchoute m. M konn kouche sou kabann lakay mwen, m pa ka manje, m gen nèg k ap voye foto m. Anvan l pase m nan labou anvan m fè siksè jan w wè zèb mwen an vè lan la kounya la l pat janm konsa l te sèch. Ok men atann mwen men sou menm ribrik sa nou konnen ke bon si n ale n ap pale yon ti pe de vi pèsonèl ou avèk mari w nou konnen ke tout gason yo gen ògèy yo yo gen fyète yo pa rapò avèk tout foto tout videyo tout buzz tout rumeur k ap pase sou entènèt lan avèk nan lavi w

M pa konn si w avèg, si w bezwen linèt, men gade fanm ki bò kote w la trè byen pou w wè. Ki gason! Bon cheri, m ap gade w la sèlman, w s on bèl fanm. An n pa menm rive sou mwen. Ki gason! Tann mwen a. M pa renmen lè w fin poze m kesyon epi nou pa vle m reponn. Ou menm la m ap gade w. Ki gason k pa bezwen on bèl ti seksi konsa, on bèl timoun konsa? Bon menm si w ta gou mari k pa ta bezwen w. Wap jwenn dimil lòt nèg sou ran ki kap tann ou pou mari sa kite w pou pran w. Kounya gade Blondie, m pa konn si kamera te ka pran m kanpe, m ta kanpe. Non, jan ou vle, men ekout, kamera pa bezwen w la paske m sur ke tout moun kap gade w la konn kiyès ki Blondedy. Mon mari n'est pas un millionnaire, mon mari, lorsque j'ai rencontré mon mari il n'avait rien, menm kay mari m pat ka peye, menm manje l pat ka ban mwen. Poukisa pou m mari l la? Pandan se tan m te gen nèg ki t ap file m, ki te ka ban m kay, ki ki te ka ban m lajan. Manman m pa t vle m marye ak mari m paske l te twò pòv. Mare yon moun ki pòv for what? Lè n ap pale fò n konn sa n ap di li.
Men sa w ap di a pa fè sans cheri. Oh, se di ke w di men m bezwen konfime. Non, si m ap mare, m ap mare yon nèg ki gen lajan. Non, ekskize mwa, si m ap mare, m ap mare yon nèg ki gen lajan. ki banm kay se elevatè pou montem ladann, map mawon nèg ki ka banm gwo machin, m paka mawon nèg ki avim paka banm manje, ki paka peye kay metem, ki paka banm machin, m fè 5 6 zan marim se pouse map pouse 4 mal lave. Moun nan pa konn vim paske lèm monte sou nèt la map souri. Paske m kwè nan mari m. Mwen kwè nan sa k rele grandi avèk yon moun. Nap grandi ansanm.
Se sa m kwè.
M kwè grandi avèk mari m. Lè m pran mari m, mari m se sa k definisyon bouda chire. Yon bèl fanm ki rantre l jwenn yon nèg li renmen l pran yon bouda chire. Manman m pa t vin nan maryaj mwen. Pa gen okenn fanmi m ki te kanpe nan maryaj mwen. M marye ak mari m par amour. Ou konprann sa m di w lan? Lè m fin marye ak mari m, m soufri grangou, pitit mwen soufri grangou. Daypè konn rete nan dèyè pitit mwen fè sa k ap koule m pa ka wetire l paske m poko gen yon lòt grenn daypè pou m mete sou li. M pa ka mare yon nèg konsa cheri. Regarde moi! Tout lè m ap di w sa, m gen nèg avèk lajan serye k ap chouchoute m. M konn kouche sou kabann lakay mwen, m pa ka manje, m gen nèg k ap voye foto machin, foto kay montre m sa yo vle ofri m. But mwen rete a marim mwen soufri avel mwen pase mizè avel lavi marim vin chanje se mwen anko ki chanjel se pa marim ki chanje lavi pam se mwen ki chanje lavi mwen ak marim so pou tout moun ki ta panse kem fè maji pou marim sa se biznis pam m fè maji pou moun mwen vle m fè maji lem vle m granmoun sa pou ou tou repons lan pou ou tou. Men byen sur se mwen ki te poze w kesyon an, men non, men atan, eske pou ou menm, on fi sèlman ka mare on gason pou byen materyèl, pou ekonomi? Bon, m pa konnen, nap viv nan 2020 cheri, tout nèg ka satisfè on fanm seksyèlman, poukisa w pral mare l la pou pati l? M pa konnen, son kesyon. Non m pa konnen poukisa w panse w te ka mare on gason, men paske m wè w vrèman enterese nan.

Ki fè ke w anvi mawon gason? Paske mwen m pa gen anyen, m pa gen okenn pwoblèm cheri, ki ka fè m anvi mawon gason, ekskize m. Poukisa mare l poukisa la? On nèg pa gen on dola pou l ban mwen pou m mare l? Ou kwè nan fizik ou papa? M pa kwè nan fizik sèlman cheri, m kwè nan tout bagay. M pa p mare on nèg pou pati pati l. Si m ap mare on nèg, m ap mare on nèg ki ka ban mwen. Pou m al kay gangan, m al pèdi lagras mwen pou m mare on nèg poukisa? Pou yon sèten sa l pa ka ban m on dola?

Blonde, ann resantre deba a. Si tout fwa nou ta, n ap fè on, kòm de kat, n ap fè on chanjman de plas. Si tout fwa Yves, mari w, ta nan plas ou, ou menm ou ta nan plas li. Ok kijan ou tap viv. M tap sipòtel plis m tap tout kotel ye m tap pot valiz li m tap chanje soulyel m tap dlol tap tann li lèl soti sou stage lan lè se filme lap filme fim tou m tap la m tap sipòtel tout janm kapab. E poukisa m pa konnen nan lòt pwogram wap fè ti sonn la men a plizyè fwa poukisa lè ou al nan pwogram oubyen lè ou an toune li pa akonpanye w. Bon se pa yon moun ki pran plezi nan jan de bagay sa yo, se pa yon moun ki renmen jan de bagay sa yo ki ki te konn vrèman pran pa ladan yo. Donk ou di ke w tap sipòte l plis se paske pou ou menm ou santi ke mari w pa sipòte w ase? Bon, li pa sipòte m fizikman sou stage yo ansanm avè m, kòmsi ou wè tankou si w deplase, ou gen moun nan lavè w, moun nan lavè w fizikman. Mwen se sa ke mwen tap fè paske lè yon moun ap fè yon bagay ki ka chanje nan fi.
Ok kijan ou tap viv. M tap sipòte l plis m tap tout kote l ye m tap pot valiz li m tap chanje soulye l m tap dlo l tap tann li lè l soti sou stage lan lè se filme lap filme fim tou m tap la m tap sipòte l tout jan m kapab. E poukisa m pa konnen nan lòt pwogram wap fè ti jòn la men a plizyè fwa poukisa lè ou al nan pwogram oubyen lè ou an toune li pa akonpanye w. Bon se pa yon moun ki pran plezi nan jan de bagay sa yo, se pa yon moun ki renmen jan de bagay sa yo ki ki te konn vrèman pran part ladan yo. Donk ou di ke ou tap sipòte l plis se paske pou ou menm ou santi ke mari w pa sipòte w ase? Bon, li pa sipòte m fizikman sou stage ansanm avè m, kòmsi ou wè Fè tankou w sou deplasman.
deplase, ou gen moun nan lave w, moun nan lave w, fizikman. Mwen se sa ke mwen tap fè paske lè yon moun ap fè yon bagay ki ka chanje vi w, ou wè moun nan finansyèman ba w stabilite, m t ap kenbe stabilite sa, m t ap sekirize l ansanm avèk li. Donk ou panse ke mari w pa fè sa ase?
Non, l pa fè sa ditou. Plas ki a rapò deplase avè m, travay avè m, kanpe avè m. Ankouraje w tou. Cheri, si w te fè tèt bay li, li t ap pi bon. Yes, konsa. Cheri. Yes, se sa ke mwen t ap fè. M t ap la pou li plis. Men petèt se paske m nan biznis lan tou, m konprann li ki fè m ka pale konsa, petèt ke si m te nan plas li tou, m te ka fè pi mal. Fò m pa jije l twòp, ou konprann? Paske lè w nan biznis lan, ou wè mouvman yon lòt jan, konparèman avèk yon lòt moun ki andeyò de biznis lan. Ok,
te gen bri ki te di ke mari w pa t dakò lè ou te ap fè vwayaj, ou te antre vini avèk J-Bis lan, ke l te e li te sezi paspò w, Ki fè ke se avèk yon fèy de wout ou te antre Ayiti? Je demande. Oh non, pa gen bagay konsa. Konnen m pa vwayaje depi 12 an, konplètman bliye ke pou ale nan, kòmsi pou vini Ayiti ou t ap bezwen paspò. Paske ou konnen m fè New York, Miami, ti kote sa yo se toujou avèk, avèk yon kat idantite ke mwen fè yo. So kounye a la, lè m ap vini isit, mwen menm m panse tout moun ap pale se rezidans ou bezwen rezidans. Paske lè m fèk antre isit, se a viza m antre. So tout moun tap pale fè rezidans lan son big deal mwen m jis pran fèy rezidans mwen pou m al Ayiti. Epi e lè w rive.
Se lè m rive nan èpòt James di m kot paspò blan yo? M di paspò sa m fè paspò a m gen rezidans mwen James fè oh Jezi ou pa vin a paspò m di non James fè m woy ou pap ka al Ayiti non m di kòman m pap ka al Ayiti ankò di rezidans mwen se pou ale James di non fò gen paspò wi So kounye a la bon chans mwen nou te gen vòl 7 heures du matin So kounye a la m tou ale nan anbasad ayisyèn ki nan Miami an. Yo vin mete m nan yon vòl 2 zè, m tou antre nan anbasad peyi Miami an. Bon chans pou mwen, lè m rive, moun medam yo konnen m anndan, yo tou fè fèy de wout lan pou mwen, epi m tou m tounen m al pran vòl 2 zè. Pa gen bagay konsa pyès, kèl ide! Men moun yo panse mal. Oh!
Oh, nou jis la pou n pou n eklèsi bagay yo. Ou konprann? Pase nou tande anpil pawòl, jisteman. Donk, e. Non, pa gen bagay konsa. Pa gen bagay konsa, m konplètman bliye pou mwen ale nan vòl entènasyonal yo m bezwen paspò. Paske tèlman rezidans la te vin tounen yon mit nan tèt mwen, yes nan tèt pam, oh m gen rezidans mwen m pral pati, epi m kite paspò a lakay mwen.
Bon, gon bri ki kouri ki di ke lontan Marou te konn bat ou.

Gran peyi sa moun ap viv la. Men mwen Haiti m tande gason pa ka bat fi anko.
Wi yo dim yo rele polis. Paske yo vle pran baton.
Paske yo dim isit gen lwa kounya depi yon gason bat fanm ou rele polis yo di polis vini. Men lwa yo te toujou la. Wi men lontan li pat bagay konsa. Yo dim kounya pa gen bagay konsa. Yo dim depi yon gason bat yon fi kounya. Police maltrete w pa gen bagay konsa cheri m pa gen mari k konn bat mwen menm jan avèk mari tout moun m fè diskisyon a mari m nou goumen nou di lòt bagay nou pat dwe di nou frape pòt nou fèmen pòt chanm nan bo bo sa sòti pran machin li l pati sa fè wout pala fè wout pala apre sa tout moun antre bouda yo lakay yo yo kouche yo dòmi. Banm mande w lè tankou ou ale deyò a leksteryò tankou al an toune nan diferan peyi mari w pa akonpanye w lè gon seri de bòz ki ap fèt Kounye a, lè w antre, ki sa l di w? Ki jan l santi l? Ki konpòtman l gen anvè w? Oh! Sitou avèk dènye videyo sa a ki soti an, pou ou an. Bon, lè, lè kòmsi m fè yon bòz, oubyen si gen yon bòz, konnen, konn gen ti pale anpil. Ou konprann? Ti pale anpil. Way, pou ki sa tèl bagay, sa w te bezwen, sa tèl bagay, sa w te bezwen, tèl bagay, bagay. Menm jan avèk tout lòt moun, ou konprann, menm jan avèk tout gason. Paske sonje m di w sa, sistèm ayisyèn nan, yo poko vrèman gon on moral ki ouvè sou jan de, jan de konpòteman sa yo atistikman palan. So. Gason ayisyen fanatik moun ki pa fanatik ou. Non men banm di w banm kanpe w la al pandan w di sistèm ayisyen an ou pap wè Beyoncé pral soti on videyo avèk on chantè avèk whatever moun nan epi anvan videyo an ap soti pou lap kreye on buzz ke li renmen avèk moun nan lap kreye on buzz ke lap beau avèk moun nan. Ou pap wè Beyoncé fè l paske Beyoncé pa vrèman fè mizik avèk moun bon lè J-Lo ta pral soti avèk Champagne Papi ou pa wè valè buzz yo te fè Lè Nicki Menaj ap sòti avèk Chanpay Papi, ou pa wè lè bòz yo fè? Lè Rihanna, Rihanna ap sòti avèk Chanpay Papi, ou pa wè lè bòz yo fè? Beyoncé pa featuring avèk moun period. Beyoncé pi featuring avèk yon moun konsa konsa konsa. Epi lè Beyoncé featuring avèk yon moun li pa pwomote featuring li fè avèk moun. Se kòmsi son zèv li fè yon moun, si l fè yon mizik ansanm avèk ou, li pa pwomote l, li pa fè anyen sou li. But si w ap pran Rihanna, si Rihanna pral sòti yon mizik la avèk yon atis, yo fè tout sòt de bòz. J-Lo, yo fè tout sòt de bòz.